Pou moun ki pa konnen se Jean Jules Joseph. Mwen se otè yon dokiman ki titre De l'inégalité des deux sexes. Donk dokiman sa, depi avan m te pibliye l, m raple m t ap soutni tèz ide dokiman an nan yon fakilte, savwa, inivèsite Lesage-Saget, e nan moman an te gen yon pakèt bouya. E lòske dokiman an pibliye e m te al nan liv an foli e lòske m t ap fè entèvyou, lòske m t ap ekspoze ide dokiman an, te gen yon pakèt medam ki te mal konprann ideyoloji m. Donk jodi an nou vle fè yon vif limyè e sou sijè ke nou trete nan dokiman sa a. Donk pou nou jete yon limyè, nou dwe konsidere.

Lòske nou konsevwa sitiyasyon medam yo dan le paradig afriken. Donk si nou pran medam yo e dan listwa de la sivilizasyon oksidantal depi antikite a no jou. Nou wè e pèp ewopeyen an son pèp nomad setadi se pa yon pèp sedantè ki pat gon kote li te stab men se yon jou yo isi yon jou yo laba. Donk answit sa vin koz vin gon sòt de fewosite ki ne kay blan an sikolojikman. Nan sans sa a, nou wè, blan yo, yo gen yon sòt de konsepsyon yo gen de fanm. E sa fè dan lantikite grèk, dan lantikite womèn, medam yo pa t ka al lekòl, yo pa t ka al nan mache, gen yon seri de bagay, medam yo pa t gen dwa menm. E w ap wè menm dan Labib, w ap wè Labib, li gen yon sans kon sa. E sa k fè, si n ap rezime, nou kapab di, sivilizasyon oksidantal la se yon sivilizasyon patriyakal. E nan sivilizasyon patriyakal la, medam yo pa gen pyès pouvwa, yo sou dominasyon de lòm totalman. Donk, ki diferan avèk fanm dan la sivilizasyon afrikèn. E dan la sivilizasyon afrikèn, nous avons une culture matriarcale. E kilti matriyakal la, yo bay medam yo yon pakèt valè. W ap wè dan lantikite afrikèn, sètadi dan lantikite ejipsyèn, medam yo te gen yon pakèt valè. W ap wè premye fanm ki te medsen. Savwa Pesechet, se t on fanm li te ye, se te premye fanm ki te gen spesyalite an medsin dan lantikite. E w ap wè avèk le tan medam yo an Afrik, e nan tout gran wayòm, tout gran anpi ki te pase an Afrik yo, medam yo dirèkteman, yo te gen on sèten pouvwa, yo te gen dwa, yo te gen dwa a ledikasyon, yo te menm gen pouvwa, yo te ka egzèse on pakèt bagay. Men sepandan. Dan la sivilizasyon oksidantal, w ap wè medam yo te kondane. Non sèlman la filozofi grèk te kondane yo, non sèlman kilti grèk la te kondane yo, kilti womèn nan te kondane yo. W ap wè yon gran entèlektyèl kòm Katon, misye te fè yon diskou, e nan epòk pa l la, kote medam yo te kòmanse ap pran yon ti dwa a, t ap, te kòmanse ap emèje nan epòk la. Misye te pran yon diskou pou l te moutre medam yo ap emèje e emèjans medam yo pa bon pou sivilizasyon womèn nan nan epòk la. E li te moutre ke suivan lwa k te gen dan lantikite yo medam yo te soumèt yo e medam yo te respekte paran yo, sètadi papa, e nan epòk la li te pale pou medam yo retounen a lòd. E w ap wè avèk letan lòske le christianisme an li pran nesans, w ap wè menm sivilizasyon patriyakal sa, menm konsepsyon mizojinik ki gen de fanm nan li te etabli nan menm epòk la. W ap wè nan epòk sa te gen yon pakèt père de l'église paske selon la konsepsyon de la sivilizasyon oksidantal e pou la bib dirèkteman e medam yo yo soti nan kòt lòm yo soti nan kòt lòm e avèk sèt vizyon di mond sa kòz yo te mede medam yo sou la dominasyon de lòm answit w ap wè an afrik selon la konsepsyon ejipsyèn se pa t nan kòt lòm fanm te soti men okontrè se te lòm ki te soti nan fanm. W ap wè dirèkteman 2 vizyon di mond sa yo li kondanse w ap wè gen 2 konsepsyon diferan, gen 2 konsepsyon ki sou fòm ki koz yo vin trete medam yo 2 manyè diferan. Donk kisa m vle di? Lòske medam yo soulve an Ewop, yo mande fòk yo gen dwa. Pa egzanp, lò de la Deklarasyon Inivèsèl dè Dwa de Lòm kèlke jou aprè, gen yon dam ki te rele Olympe de Gouges. Li te ekri yon tèks ki se La Deklarasyon dè Dwa de la Fam.

E akoz de dokiman sa yo te livre dèyè mesye sa yo te ap chèche l pou yo tiye l, e lè misye te gade li te wè presyon an te peze sou li, ebyen misye ta pral renye dokiman sa, li ta pral ekri yon lòt liv ki se De l'excellence des hommes. E nan liv ki titre De l'excellence des hommes nan misye pral kontredi premye dokiman l te pibliye a. Tou sela pou l pa t mouri, pou l pa t asasine. Avèk letan, nan menm kouran sa ou pral jwenn yon dam ki rele Simone de Beauvoir, ki C'etait la femme de Jean Paul Sartre, filozòf Jean Paul Sartre, enben Simone de Beauvoir pral ekri yon liv ki se Le deuxième sexe, atravè dokiman sa, li pral pote yon sòt de kritik sou la sivilizasyon oksidantal, li pral pote yon kritik sou la filozofi grèk, sou la filozofi womèn, e answit li pral pote yon kritik sou le krisyanism, li pral menm pote yon kritik sou la bib jeneralman. E, nan menm dokiman sa a, se la a l pral di, on ne nè pa fam, on le devyen. Donk, apati de li menm, ou pral wè, pral gen tout on filozofi k pral pran nesans, ki pral le feminism, e apati de filozofi sa a, pral gen on pakèt, pral gen on pakèt òganism a karaktè pou defann fanm ki pral pran nesans dan lemonn, jiskaske pral gen loni ki pral pran nesans, kote pral gen on oni fam ki pou defann medam yo, e jiskaske nou vin jwenn òd dè choz yo jan yo ye jounen jodi an. Donk, ki sa nou retni? Nou, lèzòm nwa, lèfam nwa, nou gen de bagay nou dwe kondanse. Ewòp gen yon jan li konsevwa inivèsalite. Inivèsalite pou Lewòp, se inivèsalize kilti ewopeyèn nan sou lemonn e yo enpoze kilti ewopeyèn nan kòm se kòm si se li menm ki bon, se li menm ki valab. Men sepandan, nan inivèsalite pa vle di se yon sèl bagay yo dwe inivèsalize pou yo jeneralize. Men, sepandan, inivèsalite gen plizyè bagay ki konstitye ki fè yon inivè ki fè inivèsalite a. Se sa Ewopab y admèt. E w ap wè, dans la charte impérialiste, Ewòp entèprete sa konsa. Donk, si Ewòp ap sibi yon konsekans akoz de sa kilti patriyakal, konsekans ewopeyèn nan pa ka yon konsekans afrikèn. Konsekans ras blanch lan pa ka yon konsekans pou laras nwa. Paske, antanke nwa, poukisa yon fanm nwa bezwen revòlte? Poukisa bezwen gen dè òganism a karaktè feminen pou defann dwa dan lè nasyon nwa? Poukisa? E paske nou rejte kilti nou, nou adopte kilti oksidantal la. Paske lafam pa t janm o ba de lechèl dan dan lè sosyete afrikèn. Lafam pa t janm minimize, yo pa t janm di fanm enferyè. Men se dan la sivilizasyon oksidantal yo te minimize fanm, yo te di fanm pa bon, fanm sesi sela. Donk, La a, nou wè dirèkteman, nou dwe etabli paralèl la. Pa egzanp, si ann Afrik, depi dan lantikite, m di w medam yo te gen dwa, premye fanm ki, ki gen spesyalite an medsin ki rele Pesechèt, se te yon fanm. W ap wè premye fanm ki fonde fondasyon, se kòmsi pou òganize, pou ankadre timoun ki òfelen, yo rele Mèès Ankr. Premye fanm ki fonde fondasyon dan le mond. W ap wè medam yo te gen yon pakèt pouvwa, yon pakèt otorite depi Lejip antik. Donk, lè w vini avèk linye sa w, lè w pase nan wayòm de Shangai, Anpi di Mali, w ap wè gen yon pakèt gran rèn lòske sivilizasyon ewopeyèn nan, lòske oksidan ale ann Afrik pou l al pran nwa yo pou l vin mete ann esklavaj ann Amerik, gen yon pakèt rèn ki kanpe, yo batay, yo goumen pou te anpeche blan yo pran nwa yo vin mete nan esklavaj, pou moutre medam yo te gen zam alamen. Yo te gen yon pakèt pouvwa, men tandiske an Ewòp depi lantikite, avan dizuityèm syèk, medam yo pa t gen pyès dwa, medam yo pa t ka pot zam, yo pa t ka fè anyen. E youn nan bagay nou twonpe sou li, sè lefè ke nou mal entèprete kilti matriyakal la. Pa egzanp, gen yon istoryen grèk ki rele Diodò de Sisil, li rapòte yon fab konsènan yon sivilizasyon ki te egziste ann Amazoni, yo rele sivilizasyon sa a sivilizasyon amazonyèn. Donk nan sivilizasyon sa, yo di w te gen yon anpi ki te egziste. E anpi sa ki te egziste a, se te fanm ki t ap domine. W ap wè chak fanm ki fè yon pitit, depi yon pitit fi l fè, yo koupe tete dwat li, desòt ke pou fanm nan ka gen yon sòt de potansyalite. Lòske e ti gason l fè, yo pran ti gason an, yo abitye l avèk tout sa fanm te konn fè, fè manje, lave, fè yon seri de bagay, pou yo te ka fè ti gason an vin gen yon karaktè efemine. Donk, sa a, se yon rapò de Diodore de Sicile nan yon dokiman li pibliye ki titre L'Histoire universelle. Donk, lè w rale konsepsyon sa a, w gade, w wè sa pa chita sou lè fè istorik. Sa vle di, yo, oksidan mal entèprete matriyakal la. Donk, matriyakal pa vle di se kòmsi Se yon gwoup fanm, se yo ki gen pouvwa sèlman, se yo menm k ap domine avèk fòs sou lòm, redui lòm an esklavaj pou fè lòm fè tout sa fanm te ka fè. E pa sa l vle di. Men matriyakal la vle di, se kòmsi gon egalite, nan nan lè sosyete afrikèn nou konsidere fanm kòm yon èd, nou konsidere fanm kòm yon oksilyè ki la pou ede nou, e tout sa nou ka fè, nou konnen fanm ka fè l tou. Donk, piske nou menm nou vin twonpe, nou rejte kilti nou, nou rejte tout sa nou ye, nou rejte sivilizasyon nou, epi nou adopte sivilizasyon oksidantal la. W ap gade dan lemond, w ap wè se kòm si gon sèl sivilizasyon, se lasivilizasyon oksidantal. Nou rejte tout sa nou ye. Ebyen nan konsepsyon sa a, nan kontèks sa a, w ap wè tout pwoblèm ki te gen ann oksidan, se li menm ki vin twouve dan lè sosyete afrikèn, dan lè sosyete dè peyi nwa. Pa egzanp, ou gade wè gen òganis dwazimen k ap defann fanm. Ou gade gen lòt òganis k ap defann yon seri de bagay. Lè w gade byen, èske fanm te janm dan lesklavaj sou la dominasyon de lòm dan lè sosyete afrikèn? Pa t janm gen sa. Men kounye a la w ap wè, nou mal entèprete bagay yo pa egzanp dan lè peyi nwa. W ap wè gen moun ki di w li se maksis. Genyen ki di w li se feminis. Pa egzanp, pou w se feminis, fòk te gen yon òd kote fanm ap domine, fanm ap matirize. Kounye a, lòt alèd de òd sa a k ap matirize fanm, kounye a w te ka bay nesans avèk yon kouran de panse ki rele feminis, pou w te ka opoze avèk òd sa a, pou w te ka rejenere l. Men piske dan lè sosyete dè peyi nwa pa t janm gen bagay sa yo, fanm pa t janm matirize, fanm pa t janm britalize, fanm pa t janm sou la dominasyon de lòm, enben bagay sa yo nil, yo san sans. Kounye a, piske nou chèche mete tout sa k gen ann Oksidan nan sosyete pa nou an, pandansetan gen yon seri de pwoblèm nou pa genyen, nou mal kontekstyalize bagay yo, kounye a tout pwoblèm ki te gen ann Oksidan nou vin genyen yo. E mwen menm nan dokiman m nan, m pa chèche minimize fanm, m pa chèche di fanm pa ka egal a lòm, men m gade, m wè lòske medam yo. te sou la dominasyon nan epòk sivilizasyon oksidantal la, w ap wè gen yon seri de bagay ki pa t gen dan lemond. Pa egzanp, delenkans jivenil pa t nan nivo sa, to de maryaj te toujou ogmante, to de divòs pa t ogmante nan nivo sa. Men w ap wè apre la pwoklamasyon de la doktrin de legalite seksyèl, w ap wè to de maryaj li diminye, to de divòs li ogmante, to delenkans jivenil li ogmante. Kounye a la mwen menm m fon analiz m gade m wè doktrin sa li pa pote anyen de bon pou lemond. Donk, kounye a la nou bezwen kondanse bagay yo. W ap wè menm apre la depòtasyon dè nwa an esklavaj an Amerik, w ap wè nan sosyete nwa yo, fanm yo te gen yon pakèt valè. W ap wè nan gè de lendepandans an Ayiti, w ap wè gen yon pakèt fanm ki patisipe, ki pote zam, ki batay, ki ede nwa yo, ki ede lèzòm, lè ewo, pou yo, pou yo, pou yo, pou yo kapab bay endepandans lan. Men sepandan, an Oksidan, medam yo te toujou sou la dominasyon, majinalize. Kounye a nou wè de konsepsyon diferan. Kounya la mentnan, si nous avons des intellectuels, yon entelektyèl son bagay kap kontektyalize yon bagay nan vrè, nan vrè pwoblèm li. Bon eske nou gon pwoblèm kote lòm ap domine fanm e enferyorize fanm? Puiske nou pa gen pwoblèm sa, enben kouran, kouran filozofi feminis la, kouran doktrinal sa, li san sans dans les pays noirs. E li pral gen sans, a mwen ke nou adopte tout pwoblèm medam yo ap sibi an oksidan nou fè medam yo ap, medam pa nou yo ap sibi l. A mwen ke mesye nwa yo, tout vye mœurs ki genyen che lè blan nomad, nou adopte yo lakay nou, nou vin ap fè medam yo sibi yon pakèt bagay, se nan sans sa a, nou kapab kontektyalize kouran filozofi feminis la nan sans pa nou. Men an deyò de sa, kouran de filozofi sa li san sans, li pa aplike nan sosyete moun nwa yo. E sa k fè nou dwe kontekstyalize l. E sa k fè m bat bravo avèk afwosantrisite entènasyonal, e kote ke nan moman an la, medam yo tèlman ale lwen, yo di pwoblèm medam yo ap sibi an oksidan, li pa pwoblèm fanm nwa yo. E sa k fè yo menm, yo rebay nesans avèk yon lòt kouran de panse ki an akò avèk pwoblèm y ap sibi. E sak fè moun ki di yo entèlektyèl dan lè peyi nwa, nèg la fè doktora, li gen mastè nan yon seri de bagay, yo pa ka kontektyalize, yo pa ka poze pwoblèm yo. Gen yon seri de doktrin, nèg la di w li se maksis, nèg la di w li se feminis, gen yon seri de doktrin, yo san sans, yo pa gen rapò avèk pwoblèm n ap sibi nan pwòp sosyete pa nou an. Kounye a la nou menm, nou dwe fòje de doktrin, nou dwe pwoklame otodetèminasyon nou, jan Makis Garvey di l la, nou dwe fòje yon seri de doktrin ki lye, dirèkteman avèk pwoblèm n ap sibi, ki lye avèk pwoblèm medam yo ap sibi nan men nou oubyen medam yo ap sibi pèsonèlman nan sosyete a, pou nou elabore kouran de panse sa yo, pou nou reponn avèk pwòp pwoblèm nou. Men kouran de panse oksidantal sa yo, yo pa bon, yo pa chita sou anyen, yo pa kontektyalize nan vrè pwoblèm nou. Donk, se te limyè sa a m te gen pou m fè. E, m panse piske mwen menm nan moman an m adopte yon lòt kouran de panse, piske nan moman an n ap etidye ejiptoloji, e answit, nou se yon panafriken, Ebyen nou rekontektyalize pwoblèm yo. Kounye a moun ki te konnen m, ki te konnen m, ki te di m se mizojin, ebyen nou ka gen yon lòt konsepsyon de mwen. Mezanmi, sijè a poko fin trete, e ou menm ki enterese avèk sijè a, ou kapab abòne avèk chanèl Grandè Ayiti a, kòmante, like, paske n ap kontinye a sijè a pou nou kapab klotire l. Ou menm ki enterese, pa bliye bagay sa yo.